Eske ou konnen ke yon moun pa pral chanje akoz de atitid ou avèl. Kòm si m ta di w, ou menm ou son bon moun, ou deside pou w bon avèk tout moun, donk paske w bon avèk moun nan nan tèt ou, ou di ke ey, m bon avè l, m ap fè tout bagay kòm si pou m pasyan avè l, pou m toleran, pou m byenveyan e m espere ke l ap chanje. Sa pa mache konsa ok. Moun fonksyone jeneralman swivan nati yo ok, swivan sa yo ye an reyalite e se pa yon bagay ki gen anyen a wè avèk efò ke w ka fè pou yo pou w fonksyone ou menm avè yo. M ap ba w yon ti ilistrasyon trè senp, yon ti egzanp senp. Ann di ke w gen yon vè dlo sikre ok epi w di a m p ap bwè l pou kont li, bon m prijon yon sitwon ladan l. Ou prese sitwon, otomatikman ou vin gen yon bon limonad, yon bon ji sitwon. Ou ka bwè l, paske si w prese sitwon an pou kont li, li si, men lè l rankontre avèk sik la, se pa sitwon an ki vin dous, se melanj lan ki vin bivab. Èske kounye a, paske sitwon an te rankontre avèk sik la yon fwa, sa vin fè ke sibitman, li pa si ankò? Negatif. Donk se menm bagay la wi nan relasyon ou avèk yon moun, ok? Sik la pèmèt ou bwè ji a. Sa vle di ke ou menm efò wap fè pou w adapte w avèk yon moun li ka pèmèt ke ey nou fonksyone. Men pi gwa pi devan wal pran desepsyon pou wap di o wi pou jan m bon avèk entèl, pou jan m fè tout efò m, li pa fè yon efò li menm. Se nati l. Gen de moun ki ka konprann efò wap fè a epi l fè efò tou yon fason pou nou ka rankontre yon kote epi pou nou avanse. Poukisa daprè ou toujou gen hing hang, toujou gen difikilte nan relasyon moun ak moun? Se jisteman paske w toujou ap atann ou ke ey mwen map fè sa pou m fè a pou moun nan chanje. Ann di nan yon travay pa egzanp, anpil kòlèg antann yo. Poukisa? Paske gon seri de règleman nan enstitisyon an ki egzije yo fò nou viv tèl jan, fò nou fonksyone tèl jan sinon wap pèdi djòb la. Donk moun nan bezwen djòb li. Li trankil, li respekte patwon l, li pa pale mal avèk anplwaye. Sa pa vle di ke w pap jwenn kèk bourik non nan administrasyon. Non! Toujou gen eksepsyon ok men moun nan adapte l men kou l rive lakay li ou menm ki se patnè l la ou menm ki se fanmi n li pap fè tout efò sa paske l pa gon djòb li pral pèdi èske w konprann sa m ap di w donk pa pran desepsyon pou nou chita ap kwè ke ey n ap eseye tout bagay tout bagay pap mache ok grenn bagay k ap mache se si moun nan li menm li pran konsyans ke w ap fè efò epi l di bon m fè efò sou tèt mwen tou pou m mache avè w. Men sispann kwè ke w kapab chanje moun. Se adapte w oubyen jete w. Paske pa gen lòt jan sa fèt. Pou w pa pran desepsyon, pa mete twòp atant. Men sitou, kontinye pwoteje tèt ou, kontinye bon si se nati w. Si w konnen w pa bon, chanje ou menm. Se pa yon moun k ap chanje w, se ou pou pran desizyon an. Fè efò a, paske relasyon bèl, relasyon enteresan, se moun nou ye, fò nou viv an kominote. Se youn ki pou fè efò al jwenn lòt ok. Men janm di w la, ou menm kap fè efò a, fè l pou w kapab aprann adapte w, fè l pou w kapab toujou rete bon men sispann fè l paske w konprann ke sa wap fè a ka chanje lòt moun nan. M pa vle w bay tèt ou manti ok. Men kontinye bon.